Bonsoir bonsoir mesdames et messieurs koman nou ye la koman tout aktivite ye ebyen wi nou konnen ke nou tap fon nap fon kontinyasyon e pati kapaz ap fon kontinyasyon sou sak te pase e sou e yon bèl ti rale m te fè sou zafè pastè e biyevye pastè nan kominote a e kèlkeswa kominote a e nan United States oubyen anpe lòt peyi Ayiti e menm an menm tan e jan ke yo yo karaktè moral yo jan yo aji Nou konprann de jan de akte malonèt kap fèt nan legliz yo e kote ke vrèman pastè a do tou ledo li fè aksyon yo vrèman ledo ke kote ke gen moun ki konn riske pèdi fwaye yo epi yo pèdi e relasyon yo pèdi fwaye epi tout bagay vin kraze paske pastè a e non sèlman se pa li pafwa pafwa li fè ak malonèt la men pafwa se moun zanmi ni ki nan legliz la oubyen E ki se follower misye, fanatik misye, ebyen tout moun vire turn their head to the other way. E ou konprann, si tankou nèg la, e ou se yon pastè, ou yon mesye vin nan legliz la, e se zanmi w fin konnen li, pou tande lè n vòv avèk yon lòt madan marye nan legliz la, ou okouran, ou pa menm fè yon meeting, ou pa fè anyen, life goes on, tout moun ap move nòmalman. Se di ki sa m vle di, e paw la, lè w gen yon gouvènans, E wap gouvène yon E ou son lidè nan legliz E depi ou mal jere l mal E pi wap fè vye bagay ki pa sa E ben pi devan ou gon bit pwaz pou peye E ou konprann E m pa konn si ou tande pale de karma Nou menm nan legliz nou ka pa biliv li E ben wap peye yon bit pwaz pou sa Pou w fè w bad govènans Paske gon pakèt moun ki biliv nan ou menm Epi sa w fè, lè yon pakèt ak malonèt ki fèt, pafwa ou konn ankouraje yo tou, ou konn poze ak yo tou, epi ou pa fè anyen pou chanje negativite sa a, biheviyò sa yo ki nan legliz la. Ebyen bagay sa yo gen anpil moun, sa k fè gen anpil moun ki gen anpil fwaye ki kraze, gen madanm ki pèdi mari, gen mari ki pèdi madanm, kote pastè a te kapab fè yon dènye efò pou l te save maryaj sa yo, bèt li kite yo kraze, kote ke gen de twa timoun ki te gentan gen dènn vòv. Ebyen moun pa janm pale de bagay sa yo, Ebyen byen antandu gen zanmi k di pati Ramazan, jodi a la m kwè ke jan w ap pale a w ap jwenn moun ki pa renmen w. M pa lonmen non moun. M gen anpil dosye si m te vle fè sa m t ap fè l but I don't wanna do it. Gen pastè tou ki antre pastè bi yo depi yo jèn yo vle antre pastè. Ok lè yo vini isit jwenn opòtinite yo al nan yon lekòl si mwa kòm mwen te di deja ki pa menm yon bib ki si tèlman vas So many concept pou etidye bagay, ou konprann? Pou memorize wap fè a, yo pa vle fè. Yo pa al lekòl, yo al yo fè de quick. Yo fè yon short cut, yo pran yon papye pou 3 mwa, 6 mwa oubyen yon siyèl ba yo, yal se ti wòl epi yo pastè. Se sak fè pafwa malchans pou yo, yo konn kwaze avèk moun ki pastè tout bon an, kap kwoke short yo. Ou konprann? Pastè se pa kesyon de ke ou bezwen vokasyon, fò gen vokasyon, wi li ladan tou, men fò ou byen enbi de sa w ap fè a, al nan inivèsite, you have to be consistent, fò gen yon bagay ki rele consistency nan ou menm, pou kapab, lè w bezwen bagay la, ou vle fè l, ou al lekòl, menm si se part time, jiskaske ou rive akonpli sa w ap fè a, epi lè w vin fòme moun, paske kounye a la ou vin fòme moun, ou se yon lidè, e moun ap tande w, moun believe nan ou, fò w rantre bagay la byen pou moun yo ka byen enbi, resevwa l byen. Konprann men si gon moun ki edike ki chita nan ban dèyè a e si w wè l pa do w ke li wè w gen lakin e li pa vle. Ou konprann? Gen moun tou ki vin legliz pou byn abiye, vin wè fi, vin wè, vin show off. Ou konprann jan de bagay sa yo? It's more than that. But gen anpil dosye Pati Ramazan genyen ke m pa janm vin sou li. Se pa fòt mwen, m pa vle agrave les choses. But m pa ta renmen nou fè m sa. E m pa pè nou tou. Ou konprann? M pa pè nou tou. La rezon pou lakèl, sa m vle fè nou konnen se ke si yon nèg konnen valè yon pastè nan United State, se yon gwo bagay. Se big thing. Yon pastè gen dwa gen menm pi gwo pouvwa ke yon CEO yon present. M ap raple nou ankò.

Yon pastè. But fò kapab egzekite le rules. Yon endeavor, bagay ki rele pou kapab fè a fò dwat. Li trè enpòtan. Tèlman pastè enpòtan banm di nou yon bagay. Pafwa konn gen yon moun ki mou, ki fon krim nan yon zòn. Ok? Yo fon krim nan yon zòn nan yon kominote, yo pral bay, yo jwenn li gilti, yo pral bay sentencing li. Ok, ou byen lon kot, avoka konn al kot pastè a mande ki jan de moun misye ye, bagay sa yo, eskou ka ba nou petisyon, ekri yon bagay, fè moun siyen pou misye. Pafwa, tout moun menbè konn siyen, yo te konn misye, moun nan zòn nan siyen, e pastè a bay yon bon lède, yon bon ripòt pou misye, e pafwa, jij la konn pa bay, si jij la pral bay misye 10 an, l ka ba l 6 an, si jij la pral ba l 5 an, pafwa l konn jwenn pwobechon. So pastè a yo tande l. Law enforcement yo respekte pastè. Se pou w pa ka jwe avè l, w ap fè vye bagay avè l. Ou konprann sa m ap di w lan? Ou pa ka moun nan gen mari li sot Ayiti, mari l sot Ayiti, ou pran li ou fè l monte legliz la twa kat fwa pa jou, l fèk rantre sot Ayiti. Sa rive deja. Zanmi m te voye chèche madanm li sot Ayiti. Madanm nan legliz la madi swa, mèkredi, jedi, vandredi. Misye gen de timoun avè l, madanm nan vini isit li oblije ka pral chache l nan bebisit. Misye pran m yon jou l al kot pastè a. Frape pòt pastè, ki moun ki parèt madanm li. Li di, monte machin nan pou mwen. Madanm nan tonbe kriye. Monte machin nan pou mwen. Li di, pastè, m voye chèche madanm mwen Ayiti, se pa pou sa m voye chache l. Madanm mwen ka al legliz ou samdi, dimanch, m pa gen pwoblèm, apre midi oubyen maten, men w pa ka fè madanm m ap ret nan legliz la sèt jou. Pastè a sezi. E lè n rive nan legliz la, pa t gen apèn de ou twa moun ki te anndan legliz la. Pas, pa, madanm nan te fin prepare yon bagay pou yon fèt. Biyevyè sa yo pa bon. Madanm nèg la sot Ayiti, ou pa ka fè l ap monte nan yon legliz kat jou, atis. Li pa bon pas. Madanm nan kriye lè li rive nan machin nan, kriye. Li di gade cheri depi m piti m nan legliz, gade gade nan sa w mete m. Madanm nan ap kriye, madanm nan pa abitye a sa. Men sa k pase medam yo toujou cho nan afè legliz sa a, kote gason yo ap kanpe pou frape pye yo mesye medam yo pa medam yo gee nan afè legliz la. Pastè a s on Bondye pou yo laplipa ladan yo. Ki pa bon e ki pap janm bon pou pa te ka mazen entètenmen. Mari w primòdyal. W al nan legliz, menm pwoblèm ou genyen pafwè, si w wè pastè a s on moun ki rablabla, s on imè pastè a, li konn pale anpil, pale bay, ou fin di l bagay la, l al di tout moun nan fidèl yo konnen. Kenbe bagay ou prive, mari w al nan kawon sele, Ayisyen nou pa biliv nan bagay sa yo. Pale pou w ta franc nan legliz la, anpil fwaye konn kraze konsa. Ou konprann? So pastè s on pakèt bagay li ye isit. So lè w gen tit la ou bay tèt ou tit la m pa konnen. Jere w, jere w byen. Epi lè w gen gouvènans wap jere l mal bagay mal ankò ap rive w pi devan m di nou sa. Tankou vrè ajanda w se te pou lè w fin pastè pou w gen legliz, pou w gen bèl kay, bèl machin, pou w gen konbe tazan, tazan labank. Bèl menn jan nou epou pran kèk sèvitè medam yo ap vin vin bale kay bon m deja wè yon dam ki vin klin kay pastè yon samdi deja yon pastè yon samdi ki nan zòn abnike yo m pa bezwen nonmen non m bal yon wo li di oh pastè a te dim pou mal bal ke madan pastè a te bezwen m mal klin kay li pou li this is out of line bro why you doing that to the people man fi a yon pa yon fidèl pa sipoze al klin lakay madanm ou rele l vin klin lakay li bagay sa yo pa bon e fò yo stop se te patrick amazan pou patrick amazan te te men tchaww bay.